Bonjou, bonswa la famiy, kòman nou ye? Se toujou yon imans plèzi pou Boulva TV rantre lakay ou pou kapab pote ba ou bon jan enfòmasyon nan tout entegralite l. E nou deja pran le swen pou n salye chak grenn moun ki deja fè pati de kominote sa a, e nou di a ou menm ki fenk tonbe sou chanèl sa, ou gen enterè pou ou abòne. E dèke ou fin abòne, pa bliye tou peze ti klòch notifikasyon an Yon fason pou pa rate okenn video nap gen poun poste. Nou se timoun granmoun voye nou paka fè twòp tande yo. Kèk pami gran pren ki pral domine aktyalite sa, rale ti chèz ou, monte volim ou, ann al tande odyo sa ansanm pou plis detay. Izo ak Ti Lapli pran kou, bòn nouvèl pou la pnh, 2 prezime gwo kou rimè chèr zanmi depale tankou se mayi. kap pete nan chodyè. Kisak pase egzakteman ou pat mandem ralon chèz m pote detay pou ou yon lòt bò bwa kale nan savyen nan baz gran grif mes chers amis 2 prezime gwo koure fè vwèl pou peyi san chapo e nan moman ke map anrejistre emisyon sa batay la rèd nan lartibonit epi dosye solda etranje pou ta debake nan lakou peyi dayiti bagay la rèd nan jamayik Moun pran souflèt kafe Ariel Henry sanble kou li ak ma. Pandan wap abòne kounye a menm ak Univers Info Plus, pandan wap kite yon like sou emisyon sa, sa wap panse si w ta kòmanse pataje ak fanmi zanmi. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye kouman nou ye, sèvitè se Wisly Jean, byenvini pou yon nouvèl sòti. Bòn nouvèl pou lapolis nan Okay mes chers amis, Izo ak Tilapli pran frap. De prezime gwo koure, Lamar, Siryen, ak Jean Ebel, se non de towo sa yo ki t ap soti Pòtay Leyogàn ki t ap tante rantre Okay. Pakè Okay fè konnen ke yo depoze lapat sou de prezime gwo koure sa yo, ke yo gen prèv ke nèg sa yo ta fè pati swa. Baz Gran Ravin oubyen baz 5 segond nan Vilaj de Dye, nou konn nèg sa yo se alye, le pli souvan depi w nan baz sa ou konn pote ranfò nan lòt baz. San Pakè Okay la pa t bay twòp detay, èske yo jwenn zam sou nèg yo, ki zam ke yo jwenn, kisa yo jwenn nan telefòn yo, men tou kisa yo ta pral fè nan depale ke yo ap depale bay Lapolis, Lapolis fè viktwa sa. e mete nan reflechi pou rezime gwo kouri sa yo nou konnen lepli souvan swa pou rezon pèsonèl yo, depi se prezime gwo kouri yo konnen lapolis pa twò konnen, foto yo pa twò pran lari, pafwa voye yo al pase nan Nip lan, lè yo wè komisè Muscadin kanpe dan bang, ni sourit ni rat ap pran frap, sèt fwa si se Pakè Okay ki met bagay nan men nèg sa yo la k pral oblije korije kaye yo oubyen. rete la anndan an pou lapolis lè jou a rive debake met bagay nan men prezime gwo koure sa yo. Kisa yo ta pral fè? Eske se nan baz 5 segond oubyen gran ravin ke yo egzakteman? Depi ta gen evolisyon ak dosye sa ak menm lanmou an m pwomèt ou map vin kenbe ou enfòme. Yon lòt kote mes chers amis ti mepri deplimen baz gran grif nou konnen ki nan Savyen Luckson ap dirije. Nan Moje, 2 prezime gwo kou ek soti nan baz Gran Grif. Nèg ti mepri yo la mes chers amis, etèn souf towo sa yo ki te sou yon moto, malerezman mpa ka mete video a pou ou, mpral ba ou tande voice kòman nèg yo tap fouye nèg sa yo pou jwenn ki zam ki sou yo nan. Mon je, batay la rèd nan moman ke map anrejistre emisyon sa. Mes chers amis, Ti Mepri sanble pap bay vag, li deside pou l deplimen. Depi, se nèg ki fè pati baz Gran Grif. Paralèlman mes chers amis, prezime gwo koure sa yo ki komèt tout vye zak anba a, Mwen aprann ke nèg sa yo sakaje biznisman. Nèg yo antre nan biznis moun e nèg yo menm ale ak moun pou al rele fanmi pote kòb vini. Sa pa gen konsyans non. Ou imajine ou ak moun nan gen yon biznis ou fin rantre ladan ou dechèpiye l. Epi ou pran l wal avèk li. Bon, kiyès ou pral rele la pou pot kòb vini? Pou di ou konprann, 2 moun ki inofansif, ki vilnerab, ki pa gen anyen nan men yo. k ap chèche lavi, petèt, ki pa deside kite peyi a, kay yo ke yo genyen, byen ke gran gran paran kite pou yo. Nèg yo se pa sa, e pa de sakaje yo pa sakaje anba, e moun ki pral met tèt nan pon sonde, tout latibonit lan pyeje. Paske m aprann ke nèg sa yo la, non sèlman nan batay ak nèg sa yo, ak nèg ti mepri yo, E n konnen batay sa a, li te kanpe, li rekòmanse. Te gen yon prezime lapè k te fèt, yon sipoze lapè k te fèt padon. Bala melanje la a, evite. De twa jou pa al nan mache pa p deranje yo. Se pa de kout bal ke nèg sa yo pa p tire. E depi yo jwenn yon moun yo pa bezwen konnen nan lespri yo ou fè pati kowalisyon an oubyen ou te nan bay bwa kale, se ouvè kout bal sou ou. Mete fanmi, zanmi. Nan dlo nan je nan gwo pwoblèm. Eske nou yon peyi? Malgre lapolis pran frap nan men nèg sa yo, pa gon repons apwopriye k bay vre non. Nèg yo fenk kay ap kal blende wi. Se lè nèg sa yo vle rantre nan biznis moun, pran moun, pran tout sa k genyen, pran pitit fi moun al fè so konnen avèk li wi. Ò n ap viv nan yon ti bout tè. Nou gen 2 fòs ame sou li. Finalman, se nèg sa yo ki ilegal oubyen se lapolis ak lame ki ilegal? Humm! Anon peyi blag mesye. Bon, kilè n ap jou nan peyi sa menm mesye? Oh! Humm! Ayiti, tè andabatwa, vive leksperyans. Se la pou la. Yon lòt kote mes chers amis, batay pete Jamayik. Dosye sòlda etranje ki pral debake nan lakou peyi Dayiti. Humm! Mesye, bagay la grav wi mesye. Ou konn sak du a? Pa de moun ki pa fòme an Ayiti non. Nou kwaze bra nou, youn ap gad sou lòt. Epi gade, ou wè moun ou bay reprezante ou, moun ou bay dirije ou, e kèlkeswa latanjant, yo se dirijan ou. Pou valè egzanp ki pase devan ou, lè ou pran moun sa yo al fon fars la Jamayik, fè plizyè jou, pèdi. Hein? Al pase moun nan jwèt? Bon konnen kisa yo santi yo finalman? Humm! Epi w'al gade, ou pral tande yo pral di w Ariel Henry tounen la byen vag epi nou rekòmanse l pou la pli bèl, epi la yo kòmanse ap bay frap, men Vitelòm fè yo fèmen konsila Jamayik wi, jiska nouvèl òd wi. Pa gen kesyon viza, pa gen anyen k'ap fonksyone non. Epi ou kwaze bra, bon kisa k'ap mache nan peyi a la menm? Jounen jodi a la, se pa nou k ap aprann nou sa. Yon jèn fi ki gen yon gason nan vi l, menm si jèn fi a sipoze al lekòl pou fòme tèt li, menm la m yo klè avè w, yo pa itil yo anyen, ou p ap fè yon segond bò kote yo. Kounye a, ou di ou gen dirijan. Paske se pou peyi k ta sipoze fèmen, epi nou menm nou aranje nou, nou menm pèp la, depi yo rele w pèp ou sou etenèl viktim. Ou gen desi sa n ap fè ak peyi a? Lè w dakò ou Ariel Henry, polisye ap viktim pasi pala, ou nan dwa yo, wap bal sekirite. Madanm li, pitit li, ti fanm deyò l genyen, ti fanmi l. Ariel Andre Michel, Jamayik, vès li sou li avan yè l te Nouyòk, on nèg ki tap di w pran lari a, al rache, al kraze, al brize. Kounya l nan pouvwa lap byen pase, tout jounen l nan mikwo moun la, nan tout gwo otèl nan peyi a, epi w kwaze bò wap gade on peyi konsa men chèzami. Ou nan kite desten ou nan men etranje pou debake, e si yo wè nan bini konsa wap rete? Ou se sèl pèp ou ka viv swa viv la an 21 nyèm syèk sa a. An plen 21 nyèm syèkl. A, ka nou grav wi. E pi lè yon moun di a, Ayiti pa peyi, lè Donald Trump di sal te di a nou pòz fache nou. Fache pou kisa? An ou pa gen dlo pwòp pou bwè? Ou pa ka al lopital si w malad? Lekòl pa fonksyone? Malgre ou, ou al fòme tèt ou deja ou pa ka vin travay? Menm yon paspò ou bezwen fè pou lage w nan pwogram Biden ou pa ka fè l. Epa mwen ou mouri la Antouka em pap pale anpil m pral baw gade m pral baw tande men tèt chaje m renmen w anpil si w renmen travay la sou univers info plus abone ak nou kite yon like pataje nou sèvitè w se Wisly Jean nap kwaze plis. Le peuple attend, le pays attend, imagine ou gen moun ki pa domi kap tann Madame Beauzile, moun yo tap tann ou rezilta aswè a la eske nou jwenn ou rezilta ou konsansis yo tap tann kisak pase jodi a la?
On dyalòg se on pwosesis e mwen panse ke son bagay pozitif ke nou viv Jamayik. Mwen te dil maten an deja, mwen regrèt ke se Jamayik ke nou vin reprann pwosesis dyalòg antre nou menm Ayiti, Ayisyen, Ayisyèn. Mwen rekonèt ke divèsite sa la ki te la, pase ou gen moun diferan gwoup ki te. prezan nan diskisyon yo e men nou pa ka pretann non plis ke nou reprezante tout gwoup an Ayiti, ni tout gwoup politik, ni tout gwoup sosyete sivil, nou menm ki te la nou pa ka pretann ke nou se reprezantan yo tout e ke pou n te deside pou yo paske imajine w ke w genyen moun ki siyen akò 21 desanm yo donk genyen nan yo ki pran angajman avè w ki konstitiye yon asyete. Li t ap difisil pou ke w deside dèyè do yo e ke pou w te avanse pou w di ke men kisa m pwopoze, men kisa m vle fè. Yon reprezante omwen, omwen ou gen yon reprezantasyon. Sa reprezante HCT a. Mwen la kòm pati fizyon. Donk HCT a se yon enstitisyon ki emane de 21 desanm. Ya le sektè dè zafè dan tout sa divèsite ki siyen Akò 21 desanm la. Y a bokou dòganizasyon entènasyonal. Men yo pa ta ka tout la, se sa m ap di. Mwen dakò. Yo pa ta ka tout la. Men sa m vle fè w konprann se ke dan se pwosesis de dyalòg, se ki è pozitif, se ke nou antame yon diskisyon men m pa m pa kwè ke e m pa t kwè nou te kapab jwenn yon antant nan 3 jou a. Sa a te klè pou mwen.
Paske nou. Nou fè egzèsis sa an Ayiti plizyè fwa. Fwa sa a nou rive fè l nan Kingston. Pou ki sa n pa t ka fè l?

Piske yo pa konn patisipe nan eleksyon, donk sa vle di ke demach pou rantre nan pwosesis nòmal avèk yon gouvènman eli pa ka pa priyoritè pou yo. E mwen mwen toujou di depi se konsa pou n ale avèk de moun ki pa anvi al nan eleksyon, w ap toujou nan menm sa, se se sa l ye. M pa janm wè w nan eleksyon. Finalman pou moun k ap gade la yo ki t ap tann, ki t ap tann apre 3 jou, donk se a swiv. Se le pire dans tout sa, se quand menm les gens de la caricom qui vous disent que.